Se fini tèt mwen jodi an pou kretyen evanjelik non.
Non. M panse ke, e la m ap trè strik paske m etidye kesyon m reflechi. M panse pa pou nou.

ke Michel Duvalier te kreye an 1983, ki te vin fè 4 seksyon kounye a, kote te vin gen mizik, dans, art plastik, sculpture, peinture, epi theatre, histoire de l'art, e gen de lòt branch ke nou poko kapab de rantre ladan yo kankou arkeoloji, fotografi e otre, paske kounye a gen de nouvèl disiplin des arts plastiques ki vin parèt tankou videografi etc. ke nou sipoze ap pral ajoute lè nou fini avèk restriktirasyon an. Donk, yo vin fè apèl a mwen y a an 2011. Dabò kite m pale nou de pakou mwen. Donk, mwen vin evolye kankou yon atis pent o nivo nasyonal e entènasyonal, e skiltè tou. Mwen travay, te travay anpil nan ferronnerie d'art. E youn nan pwojè ke m te travay sou li se te restaurasyon di marche an fer.

ki te toujou gen pwoblèm ki pase nan anpil faz de kriz, kriz pou ki sa, se paske akoz de mank de mwayen pou pouvwa transmèt ou yn edikasyon ou edikasyon atistik jan vrèman pou nou fèl nan lè nòm e pi osi mank de espas spesyalize ke nap se sa ke nap adrese kounye la avèk.

e atravè COSAF ke nou konnen trè byen ki òganize jounen sa pou bay etidyan yo okazyon jisteman pou eksprime yo sou tèm ki rele Oser être soi-même paske se sa li ye ok sa vle di ke se asime idantite nou ok pou eksprime w non sèlman pou sa w vle di ok pou sa w santi ki sa ki jan w ap evolye nan sosyete sa ki jan w ap evolye antank ayisyen o nivo lokal, o nivo entènasyonal. Donk, paske ke chak atis ke nou gen isi yo, ke l mizisyen, ke l nan teyat, ke l nan dans, ke l nan ar plastik, skiltè, oubyen dizaynè ki fè seramik, ki fè tout fòm de kreyasyon posib, sa k enpòtan pou li, se jisteman ke idantite pèsonèl li, ok, sa rele swa menm nan, sa ki andan, nan zantray li, ke l ka eksprime l doun manyè lib, Avèk talan li, savwa fè, e disiplin. Paske art la, yo toujou wè atis tankou moun fou k ap reve bagay konsa. Men rèv la pa ka mache pou kont li jan Denzel Washington te di, fò w gen rèv la ou kote, ok sou ou bò, men fò w gen tou objektif kote ou vle ale. Se de bagay sa yo ki mache ansanm.
Youn pa mache san lòt. Si w gen rèv la sèlman, men rèv la ap toujou rete rèv. Mwen m ap repete mo Denzel Washington ke m te renmen sa jan l te di a, li te di fò w gen rèv men fò w gen objektif, gen goal. Sa vle di ke ki kote w vle ale ak rèv sa. Ebyen rèv nou, kontribisyon ke m te kapab bay pou Enacs, kontribisyon pèsonèl mwen, se ke m bay Enacs tan mwen e sa m konnen e m aprann anpil tou isi a avèk tout diferan seksyon sa yo paske nou gen yon avantaj ke diferan seksyon sa yo yo entèraktif, yo konplemantè paske la aktyèl e nou ap gade la kontanporen se tout sè disiplin ki melanje ansanm ki vin kontre paske nou nan yon peryòd de teknoloji se lè de la teknoloji e pandemik sa ki frape nou la a fè nou wè kijan ke nou ka adapte nou oubyen sèvi avèk de zouti ki te la deja, ok, men ke nou pa t sèvi avè yo plènman, menm sèvo pa nou tou, nou poko fin sèvi avèk li jan pou n sèvi avèk li a. Sa vle di fason w pale a, sa vle di ENAC gen yon revolisyon ke li fè an fonksyon de zouti ke yo te konn itilize pou sèvi pa rapò avèk pandemi an? Non, pa rapò a pandemi an, pa rapò a lòt difikilte, kounye a nou vin devlope sa rele kou online, e kou online nan sa vle di ke. Li non sèlman pèmèt etidyan a oubyen pwofesè a si te gen de pwoblèm paske konnen nou pase nan peyi lòk, nou pase nan kovid, nou pase nan pakèt lòt sitiyasyon ki te anpeche lekòl la fonksyone nòmalman. Donk kou a distans yo vin pèmèt ke kèlkeswa kote ou ye a ou kapab pwofite de moman sa a, de disponibilite ou menm si ou pa t kab vini fizikman e akoz de kovid la tou nou pa kab gen twòp etidyan nan yon sèl sal. Donk, kou a distans yo vin pèmèt nou gen aksè non sèlman pou n fè kou yo, men pou n gen de aksè tou a de konferans k ap fèt nan lòt peyi. Ok, donk se o nivo de la bibliyotèk nan restritirasyon ke n ap fè a. Donk bibliyotèk la pral vin devlope kòm medyatèk tou, li pral.

men ki souzèksplwate donk vizit online sa yo ou kapab rete la nou ap fè w kou pwofesè ap fè w kou epi n ap vizite le musée de la citadelle pa egzanp ki se youn nan pi gwo musée d'artillerie dans le monde ok donk menm si deplasman dèfwa o nivo lojistik Li petèt anpe difisil, ok, se pa tout, m pa kab deplase tout lekòl an di nou pral Sitadèl, men nòmalman se lobjektif, fò ke nou fè de deplasman, e kounye a n ap eseye fè de eksperyans avèk la pou wè ki jan ke ar la kapab aji nan de kominote ki afekte pa la vyolans, kòman ar kapab chanje mantalite jèn yo pou ke yo kab jisteman eksprime talan yo tankou nou wè la paske n ap wè gen yon ki fè bijou gen yon ki fè seramik donk la se son de travo de etidyan gen yon ki gen glasi gen yon ki penn gen diferan teknik ki la epi bò isi a bon epi li montre w tou sans dantrepriz tou ke yo devlope kay etidyan yo se pa paske ou se yon dansez. ki fè ou pa kab fè komès tou ou konprann ah ok donk paske ke atis la fòl gen sans de l'entreprise tou poul kapab vann tèt li so ou gen dwa kreye art la men fòw kapab vann li tou fòw kapab vann art la montre sa ou fè fòw kapab devlope kominikasyon avèk sosyete a pou enterese li donk kounye an nap ouvri espas la e o fur a mezi de pli an pli espas la pral bokou pli konvivyal bokou pli teknik bokou pli ouvè a la teknoloji. gras a diferan teknisyen, diferan apò ke nou genyen de lòt enstitisyon e de lòt pwofesyonèl pou ke espas la vin tounen yon espas enteresan. Mwen wè lakou sa dayè se yon lakou ki trè senbolik depi epòk Akademi dè Bozà. Men kounye a wap wè gen de etidyan menm ki fini yo toujou vin chita la a. Gen de lòt etidyan tou ki vin chita la a. Nou gen stati Desalin nan dayè ke nou pral restore. avèk Filipo pou li ke nou elve li paske se le père de la nation byen ke sa se yon makèt li ye se pa yo se pa orijinal la m kwè ki Marchand Dessalines men sa se pwototip ki te fèt nan fondri a ou konprann donk wap wè espas sa bare m kapab vin si w vin avèk mwen map montre w pati konstriksyon kap fèt an la sa se yon travay ke etidyan yo fè yo menm avèk dekò.

Non professor Etzer se professor de céramique nan lekol la. Map gade piti piti nou wè deja wi nan fo.
Donk m tap montre yo travaux de rénovation kap fèt bon la se premye faz premye faz la donk sa gen pou monte sou 3 etaj anwo a pral gon twazyèm etaj jiskanwo pou tout aktivite rekreyatif de lekol la avèk

pou lanselman de lang. Lanselman de lang, mwen konprann trè byen. E mentnan, e pa rapò avèk ensekirite an, e anplis tou, bon, m pa konnen pou ki, ki, ki sòt de politik ki, si se enstore yo enstore l, si se vini yo vini avè l, pou ki rezon, e m twouve ke peyi an pa genyen twòp, bon, pa m, m pa p di twòp, pa gen yon sal de teyat nan peyi an ki kon, ki konvnab ke e moun yo kapab ekspoze talan yo. Kòman ENNACS viv sa? Ke n konnen k ap pwodui de talan chak ane, e pa konsekan ki pa gen yon sal pou. Ekspoze talan sa ou, kòman yon atis viv sa? Nou viv sa ase mal, paske ke chak aktivite kiltirèl ke w vle fè, ou oblije jwenn lòt depans, lòt sponsè, e se pa nou menm sèlman, tout operatè kiltirèl, e menm leta, ok, chak operasyon ke n ap fè, nou oblije konstwi de stan, kraze rapre. Lwe ekipman de son e de limyè, demonte yo, peye don, sa koute ekstrèmman chè pou chak spektak, aktivite ke w ap fè. Kounye a, si w gen yon estrikti ki deja ekipe, e se sa n ap fè pou ENADS, paske ENADS gen de estrikti ki ekipe pou lè l ap fè de travo de restitisyon de sa etidyan yo aprann, ke yo kab sèvi avèk li e anplis de sa,

Kriz politik, kriz sosyal e kounye a nou nan pandemi. Peyi a sipoze avèk jisteman tout sitwayen e sitwayèn ou konprann ki konprann ke se nan lantant e la kolaborasyon e le dyalòg ke nou kapab evolye pou ke nou gen yon peyi pou nou fè ansanm. E nou toujou ale a lankontre jisteman de difikilte. Si w ap gade difikilte, ou p ap avanse. Nou menm nou vle avanse pa legzanp. Nou te gen yon kriz isi a, nou met tèt nou ansanm, nou travay sou kriz la pou nou rezoud kriz la de manyè pasifik. Donk m di w mèsi pou vizit ou. Dakò, mèsi direktè. Sa nou konprann nan tout sa w eksplike yo se ke nou wè menm si somèy e nat kout men rèv la li ase long, rèv la li ase gran e nou panse kan menm ap gen posiblite pou rèv la reyalize.
Bon, m pap di ke somèy la kout paske e nat pap dòmi, ok. Turn the fuck up.